gen zen Ou woyy pral gen gwo Ou pral gen zen Ou woyy banm popcorn E non pap gen nòs E ou pral gen gwo E ooy gade zen E Se mizik Kounye vye fanm ki rele Merat la Li antre nan studio lal chante tou Kounye eske nou wè nan kisa vye Blondedy lage nou Eske nou wè nan kisa vye Florence lage nou Vye bounda plastik sa yo Se yo k mete nou nan pwoblèm sa yo

E biznis sa Se Florence bounda plastik ki mete n nan eta sa Se Blondedy bounda plastik ki mete nou nan eta sa Kounya pou vye fanm merant la ta fè vye mouvi ap kouche ak tout vakabon Kounya vye Kounya vye sa Mesye m fache anpil mesye Kounya se moun sa ki deklare pou l chante. Ok, m kite manzè pou di manzè. E nou gen Fredly Jean Baptiste ki pou di manzè. An n kite moun sa pou di manzè. M fon ti atake manzè. Afè bay chante sa manzè konpoze. E pòno konn jwe al jwe pòno. Al relax ou, al jwe pòno. Bay sa bay grimas sa w pral fè a la. Rantre nan studio pou w ap jape pou w ap ranse nan figi moun nan la. E la fin du monde. Banm si nou wè kijan blondedy fini nou wè kijan florence fini nou wè moun sa yo fini si yo patal fè studio bay bote yo yo tap e mande yo tap mande wi ni florence ni blondedy si yo pa regle bay studio fè ti e mande yo tap mande ale fatra sa yo kote yo prale nan ki biznis serye ou pral pran florence blondedy kòm chan kòm moun kap chante kounya kounya la nou gon lòt viakrena Nou konn lòt fi ak rena tèt anba ki rantre nan studio ki peye kòb kap chante je lèm je lèm je lèm e map fin pou deman map fin pou nan dimanch zen e sa m paka palel jodia ak rena sa li la pou dimanch zen pase kòmsi kòmsi nou pouvem se la fen di mond nou pouvem se la fen di mond pou mizè moun pase pou yon atis nan moman sa kounya la ak rena vadra sa li k antre nan studio kareman al chape je lèm kareman nan figi moun. Pou mizè m pase avè m atis. Pou mizè lòt moun pase avè yon atis, kounye pou vya krena sa yo, yo deklare kap ranse sou Facebook, rantre nan studio, yo di yo se atis. Mesye si se konsa l ye tounen kraze m, fò m ta mouri demen maten pou sa pase. Sa kap pase fò m ta mouri demen maten pou l pase. Sa kap pase nan biznis sa la fòk Jimmy Danger ta mouri demen maten poum gade sa pase kounye vye fanm mirat la kounye vye fanm mirat la atis kounye vye fanm mirat la antre nan studio lal chante talè talè map pran dosye sa map wè kilè li la 7 28 map pran dosye mwen kilè li la mwen kilè li la mwen kilè li map pran dosye sa talè. Map pran mizik sa e dosye sa sorry e dosye sa se dosye map pran talè map pran dosye sa nan diman zen e klè map pran dosye sa nan diman zen se dosye k la pou diman zen paske peyi a paka fini pandan peyi a fini biznis mizik lan fini tout bagay fini kounya tout malerèz grangou gen foli chante kounya tout malerèz gen foli rantre nan studio peye yon 500 dola yon 600 dola pou yo chante Koulè kiyès kap chante vye fanm mirat la. Pandan yon peyi chaje pwoblèm, yon peyi chaje pwoblèm ladann, kounye a vye fanm mirat la rantre nan studio pou lap chante, ou pa konn kisa lap chante, ou pa konn kisa l pap di, li devan dèyè, ou pa konn kote l kanpe, ou pa konn kote l lap chante. Antouka se la fen di mond, ann kanpe pou n di wi se la fen di mond. E nap ba moun respè, moun sa yo, se Blondedy Florence tèt anba k mete nou nan sa. E vye Florence, vye Blondedy ki mete nan sa kounya? Kounya tout payas fanm gen foli chante. E Florence, Blondedy ki mete nan sa n ye jounen jodia la. Kounya tout payas fanm tèt anba gen foli rale epi chante. La si e la fin du monde an n kanpe pou n di wi se la fin du monde. E sa mwen m pap kite l pase. E map kite e map kite malerèz sa map kite malerèz sa pou ti manzè la la la ann vanse la ann vanse rapid la nap vanse rapid la nap Kounya la, lè w pwomotè, ou rale yon djaz tankou Zenglen, ou pran yon vye djaz fatra tankou Gabèl. Didye Dodo, madan misye kite l pou pye santi. Didye Dodo, e kounya a wi, e pandan madan Didye Dodo kite l, Didye Dodo vle mete yon, ki Gucci, Gucci Alibaba? Men kounya la gabèl e gabèl zenglen e daline desca e ti granmoun ti bòt la granmoun poul di a li pat vini daline desca poul di pat met pye bon kounya la tande byen sam pral di a la kounya la pou gabèl gabèl e gabèl zenglen remèt nou 80 moun nan orlando Mesye si e la fin du monde Si e la fin du monde ann kanpe pou n di wi se la fin du monde Kounye a lè w peye yon dyaz tankou Gabel nèg yo ap sot Miami ou pran zenglen ou lwe venn pou nèg yo soti e mete yo nan e yo gen foli dòmi e klè yo gen foli dòmi yo gen foli sipèsta Kounye a yo peye tout bagay sa kounye a pwomotè sa a pwomotè sa a nan Orlando la misye ap dòmi misye nan maron Pwomotè k fè Gabel

Vin ranse nan figi moun. Kounye a pou pran zenglen jazz la gen granmoun ladann, kounye a Brutus kòm granmoun se regle mouvman krèy li se plas avèk Saïda ap fè krèy e Brutus nan gwo goumen avèk ti batè a Kenny Sena pou Saïda vye Saïda granmoun kanna yo Brutus nan goumen avèk Kenny Sena pou Saïda. E se mwen kap pale mesye. M pa Miami m gen dosye nou. M pa Miami m gen dosye nou. Kounye la pou Britis kòm granmoun, tout kòmsi tout lestomak Britis fin blanch, kounye la pou Britis panse li ka kraze Saïda. Kounye la pou Britis panse l ka kraze Saïda, kounye la Britis plase avèk Saïda. Kounye la Britis avèk Kenny Sena ap goumen pou Saïda. Zenglen gabel nèg yo fè 80 moun nan lakou alendo mesye se manti map bay vin demantim si se manti map bay pou nèg vin demanti men maten an zenglen zenglen remèt nou 80 moun zenglen remèt nou 80 moun nan lakou alendo. On djaz tèt anba, zenglen son djaz payas, gabèl son djaz fatra. Kounye kounye la, kounye lè w pran gabèl ou mèt di hahaha, kounye ou pran vye katalòg chantè tèt anba kap abiye w pa di sa lap mèt sou li, ou pran vye DJ dodo basis ki pi sal, madanm ni kite l pou salòp. Madan DJ dodo kite l pou byen santi wi. Jounen jodi a la, mande Didier Dodo fin kite l, Didier Dodo al fè pye l wi. Didier Dodo antre nan studio al fè pye l. Li te gen yon vye Lexus, fi a rele l. Nan moman la, Didier Dodo pa gen machin nan Lavouma wi. Se manti m ap bay vin te manti. Nan moman la, Didier Dodo pa gen machin nan Lavouma wi. Yon ti lètis fi a te achte. Mesye tout frekan sa nap fè a, tout dyòlè, oh manje kredi. Mesye afè nou pa bon. Mesye men pwoblèm peyi a, nèg yo bay manti, nèg yo pa sou anyen. Men pwoblèm peyi a la, nèg yo di yo ranje kredi, nèg yo gen, nèg yo pa gen, nèg yo pa sou anyen. Lè gade yon vye fatra tankou Didier Dodo ki pap regle anyen, se pou yon vye chou 400 moun, 500 moun, pap regle anyen. Pèp la bouka bèl pase nou pa pote anyen pou pèp la e ranse nap ranse nou pa janm pwòp nou toujou sal nou pa janm gon mwad sou nou nou poko janm fon chwa menm jan ak Jimmy Tanchèy ki gen 13 mil dola chemiz sou li mwen lèm ap fè chwa m gen 13 mil dola em pral chanje rad sou mwen m gon grenn avantaj sou nou em pral chanje rad sou mwen talè konsa lal bonè toujou m pral chanje rad sou mwen talè konsa. Gabel se djaz payas sa mpap janm rete sou li e Gabel e Gabel zenglen remèt nou e mwen kap pale la mesye Gabel zenglen remèt nou 4 leve moun nan lago Orlando pwomotè a kriye pou ti bebe pwomotè a kriye pou ti bebe. Bon kounya la mwen menm m ta gon kòb m ta gon wote m pral fè gabèl zenglen an sèl si son espedisyon yo ta fè dèyè m pou m ta fè gabèl zenglen sèl si son espedisyon pou yo ta fè dèyè m oubyen pou m ta fè gabèl djaz fatra katalòg moun sal k ap abiye sal vin jwe ranse nan figi mwen mesye lè nou pwouve m se lafen di mond on peyi konsa pou n ap pwograme gabèl.

Paske ou pa ka yon pwomotè pou gen yon kòb k ap grate w pou fè zenglen, pou fè zenklen. Rete zenglen. Dat zenglen fini. Kounye a pou fè zenglen gabèl nan figi moun pandan gabèl se yon dyaz payas mayas tèt anba ki p ap regle anyen nan lakou Mayami. Se pa pou pran vye gabèl gabèl mayestwo Brutus k ap regle mouvman fanm ni nan zenglen. Saida nèg yo mete la, nèg yo ap kraze Saida. Sel neg la ki poko ka Zayda se ti maestro avek gongis lan. Sel neg ki poko kraze Sayida la nan zenglen se ti maestro, gongis lan, beby kibòdis an gwo po, an gwo po li. Jan ti gason fèt, m pa konn si misye fèt Miami ou menm si misye grandi Miami, jan ti gwo po, jan ti vakabon. Misye ta sipoze kraze Sayida tou. Chante a kraze, Brutus kraze, e Kenny senbal kraze, Saïda depi bal fini ou mèt bwè kleren ou tou galanti ou grate ou deja ou deja grate gratè sa hahahahahahaha ok ann vanse e lè ap mache 6 52 nou pap twò rete sou sou zenglen djaz payas zenglen djaz payas gabèl djaz sal ah menmsi gabèl zenglen pwomotè Pwèv pou m ba l serye. Koulè ou ou pwogram nèg la bèl. A de dosye ki gen la non mesye. Gen dosye m poko manyen non mesye. Gen dosye m poko. M la pou nevè. Gen dosye la a. Jimmy Danje poko manyen. E ok an travèse nan dosye pè Nono ki fache avèk Magdi. Pè Nono mete Magdy nan pinisyon. Mesye ann di nou sa klè mesye, afè nou gen foli moute al fè cho a, pa bliye nou ret a moun, nou gen bòs. Pè Nono fache paske nèg ki te rele Magdy nan videyo a kote misye t ap bay manti sou Jovenel Moïse la. Nèg sa son blofè. Ou pa ka al yon cho pou w ap pale nan fè nwa. Nèg sa son blofè. Son blofè k t ap fè yon cho k ap pale. Men podyab Magdy gen foli. E pa foli. Misye kòmsi. Sa map di fer la. Sa map di fer la. E inosans li kap e inosans e misye map di inosan. Map di inosan. Sa map di fer la map di inosan. Misye e misye prouve li ta vle kanpa prezidan pandan misye pat gon goud prezidan nan menl. Tande byen sam pral di a la wi. Map di yon ti jan inosan men lè ou pran manager tèt anba k rele pè nodo a nèg yo fache a map di. Nèg yo fè jan map di wi. Lè nou wè map di moun te fè dènye ti video misye fè a. E pè nono wi ki nan grenmoun nan misye la. Map di nèg yo gwo cho. Sim manti vin demantim. E pè nono wi. Pè nono lage nan moun nan misye. Poul di misye monchè sa wap fè a pa bon. Kisa misye kwè bon? Mezanmi se pa bon. Anpil depi w etan moun se restavèg, gen bagay ou pa ka fè. Lè m di nèg sa yo pa gen foli moute fè live, paske nou gen bòs. E menm jan nou wè, jan Jovenel Moïse mouri a la, nèg yo sakriye Jovenel Moïse, nèg yo rache Jovenel Moïse, pa gen kenn atis ki rale yon foto ki poste foto l avèk prezidan an. Mwen menm se sa k ap tiye m. Si m mouri jodi a la, se sa k tiye m. Pa gon atis ayisyen, atis nou yo, ki poste yon foto pandan nèg yo avèk Jovenel Moïse. Si m mouri la a, e sa k tiye m. Pa gon atis la a ki reyale yon foto. E kòm si dosye pèn Lolo Macdieu de fatra. M pa prete sous sa yo, nèg yo fache nan mouda yo. Mam Amonik son djaz ki chaje pwoblèm. Amonik te gen pou l al jwe, m kwè New Jersey, yo pa fè, yo pa fè tikè pou nèg yo. Nèg yo antre andè ak pòt la, nèg yo chita yo fache. Pè Dodo Hahahahahahaha Yo pa lwen de pòt anmyè de se sa yo E mwen k gen cho isi mesye Pè Dodo fache A laj ou tou wap fache Ou gen pou mouri ou pa twò lwen Pè Dodo pa twò lwen pou l mouri A tou gen foli fache Strok gen pou l tiye Pè Dodo Sa tou gen foli A fache fè grimas Ou pa anyen menn. Ou pa anyen, poze w, son ti vagabon, ou pa anyen, e mwen kap pale la. Yo rele m Jimmy Danger, ou son ti vakabon ou pa anyen, fon ti koze anvan yo gen foli fache, fè bri, fè grimas. Yo pa fè tikè pou Amonik. Pandan nèg yo pral jwe, yo pa fè tikè pou Amonik. Tout nèg al nan èpòt, lè yo tcheke, nada. Non nèg yo, nèg yo tcheke mete, pa gon non k moute.

Pa gon tikè k vann. An yon djaz tèt anba yon djaz payas. Harmonik Gabèl e menm bagay. Harmonik Gabèl e menm djaz payas yo menm bagay. Se mwen kap pale mesye. Al di nan moman la pè Nono Makdi nan gwo kont. Pè Nono Makdi pa pale. E mwen kap pale la. Pè Nono Makdi nan gwo kont nèg yo fache. E pa bliye nan kay Makdi ap dòmi an la e ansyen kay pè Nono Se pè nono k pase kay la map di an kap pale mesye mesye nou pran nèg ha ha ha map di mesye kote m jwenn dosye sa yo e pa bliye nan kay Macdy ap dòmi an la se ansyen kay pè nono la m di nou manadjè twòp achte kay nou menm giyigen pap janm ka achte kay chantè ap achte kay nou menm giyigen nou twòp viv de 250 dola de 200 dola. Nou pap janm ka achte kay. Vye salopri vye konkis tap mache gouye a la nou wè kal kote tchòk la la misye ap konduit yo nan zòn 50 an a 50 an misye chwazi poul wè sil ta ka gon vye kay a ou di kay chantè a monik ap dòmi a la e ansyen kay wòd de nwèl sim manti vin demantim e sak fè manadjè sa li toujou gen pye sou nèg sa yo ansyen kay Chante amonik lap domi la se ansyen kay pè nou non e poun vin demantim sin kapab e poun vin di show sa la oria show se manti nap bay e lè ap mache 6 57 nou gentan devan nou nou genlè devan nou ae dosye dosye sa e pè nono macdy la nèg yo nan gro kont nèg yo nan gro bif pou dosye ti video macdy fè bon djab misye inosan macdy inosan bon djab. Map di non sèl wap konn sa lap fè. Misye inosan. Li pat gen foli tap pwouve li te renmen Jovenel Moïse. Ti mesye retire kò nan sa ye la ann antre nan manman koze. La se soti nan koze e tonbe nan koze. Se soti nan koze e tonbe nan koze e pa bliye OIS 2 a pral pi move. E m gen bagay la m pral jwe. M gen voice la m pral jwe. M gen chou m di nou sa klè e m gen bagay la m pral jwe. E nou gen dosye Fredly Jean Baptiste e ti animatè masisi. Fredly Jean Baptiste se fanm Lewa. E Fredly Jean Baptiste te plas avèk yon fanm ki rele Miss Boss. E Miss Boss sa majorite dan devan e pa bon. E fo dan. Lè kòmsi lè yo di Fredly Jean Baptiste pa gen bann nan. pa kont misye. Paske lè w pran fanm tankou ki rele Miss Boss pa gon dan nan dyòl li k bò. Miss Boss pa gon dan devan nan dyòl li k bò. Kounye a, lè w pran nèg tankou Freddy ti jèn ti gason podyab, lè w pran nèg tankou Fredly Jean Baptiste ki te plas avèk Miss Boss e Miss Boss pa gon dan nan dyòl li k bò. Tout dan l pouri e li gen fo dan. Ayy moun yo la de devan miss boss hahahahahaha al de bon zye bol valide si a jodia mesye relo fanmi relo zanmi sa vle di miss boss tout dan devan nan djol li pa bon e pouri fini retire mete fo dan ale tout lè nou wè fredly jean baptiste pat janm gen bann nan son fo dan misye tap souse. Sim manti la banm yn demanti m. Anmweyy tout lè nan miss boss tap depanse a la dan miss boss pa bon tout lè nou wè freddy jan tap ouvè kòl dan miss boss pa bon se fo dan fo dan kounye a lè yon jèn ti gason podyab sitiyasyon peyi a fò ap souse fo dan sitiyasyon peyi a fò nan bwè dlo dan. Men kòmsi, men kote peyi a rive, lè w konnen gen Frèd Jezi Batis gen foli flannè, gen foli ap ouvè kò l, se e fo dan, e fo dan misye t ap bwè. Se dlo dan misye t ap bwè. Mis Bòs pa gen yon dan ki bon nan djòl li. E Frèd Jezi Batis se visye, Misye plase avèk lewa. E nouvèl ki vin jwenn mwen, frè Jije Batis pa gen zewo nan sa k rele bann nan. Se moun Ayiti yo k pi soumoun wi. Mwen reyalize yon bagay la nan yè papa. E moun Ayiti yo k pi soumoun. Ayiti gen rezon fini konsa mesye. E moun Ayiti k pi soumoun wi nan bagay sa k ap fèt nan Facebook la la. E moun Ayiti k pi soumoun wi. Yo bay kote pou yo dòmi, y ap dòmi nan fè nwa, yo pa gen kouran, e yo k pi soumoun. E yo k pi soumoun vin jwe bal ak moun, e yo k pi soumoun k ap. Mesye, Ayiti gen rezon jan l fini an mesye. Ayiti gen rezon l fini konsa. Yo, y ap mande moun met minit pou yo, plis, èske w konn mèt di dòmi 50 goud minit mwen, ou mete l pou yo kounye a pou yo vin jwe anba l ak Jimmy Jan, Jimmy Danje. E nou pi soumoun. N ap dòmi san kouran. Nou pa gen kouran. Nou pa gen ankenn kote pou n fè. Nou pa gen anyen pou n fè. Se vin jape anba lak vin joure. Chita la antre nan klan n tou grangou. Blondedy avèk ti granmoun ti bòt la. Yo chita. Y ap achte y ap degaje. Nou menm n ap jape. Ranse. N ap dòmi nan blakawout. Nou pa gen anyen. Menm yon vye invètè n pa gen. E mache met telefòn nou nan chaj ka moun pou 5 dola. Epi nou pi sou moun k ap vini jape anba. Non, e vre papa. E moun Ayiti, e moun Ayiti se yo, lè m reyalize sa, e moun Ayiti se yo pi sou moun nan afè bagay Facebook la papa. Kounye a la m ap gade yon malerèz yè k ap joure mwen. E la fin du monde mesye. Tonnè boule m se la fin du monde. Map gade yon malerèz kap joure m. Mesye m poko janm sezi konsa. Map gade yon malerèz kap joure m. Epi lè m al sou paj li kote lap viv Haiti. Epi lè m tyeke sou li. Si w wè eta to a frè m. Si w wè eta to a. Ou pa konn ki koulè l ye. Ou pa konn si l wouj. Ou pa konn si l nwa. Pye l yon koulè. Kakòn jenou l yon koulè. Anfen tout kote yon koulè. Ebyen malerèz sa bon djab yo met 50 goud min yo met 50 yo met 10 dola minit pou li kounye a poul vin jape kounye a se nou m ta pè kounye a se malerèz sa yo m ta pè pandan map domi nan 18 pyès kay apre apre madi retro la map pèdi nenpòt 50 fwa avan m jwenn chanm mwen avan lè madi retro fini la map pèdi nenpòt 50 fwa avan m jwenn chanm mwen Kounye a m pral okipe malerèz an Ayiti podyab k ap mande moun plis mete ti dola minit pou Mesye e lafen di ou wè la mesye Tonnè boule m se lafen di mond Mesye m serye La se lafen di mond Bon kounye a la pou wè ki moun k ap joure moun Ayiti Bon kounye a la pou wè ki moun k ap joure madanm ou k ap joure w se moun Ayiti Moun nan pa gen aksè a dlo potab, li pa gen aksè a anyen, li pa gen kouran, li tou grangou, e ka moun lap mele chodyè fè chwi, pou lal pase wè li tou bay baz li tou manje. Nan moman la moun moun ayiti e kote yo tou nou on ti epis pile kòp kòp, epi yo tou chita la, yo tou baw de twa blag pou yo tou manje, e konsa moun ap fonksyone wi. E konsa moun ap fonksyone, se tande veye kote yon ti epis pile kòp kòp kòp epi nèg la tou chita l tou bò baz. Li tou chita la l tou ap manje. Diamond cheri ouvè kò w. Li tou chita la l tou manje. Kounye la se moun sa yo e yo gen foli nan klan, se yo k ap joure w. Kounye pou m montre nou kote peyi a fini. Se la fin di mond mesye. La se la fin di mond. Kounye la pou wè ki moun k ap joure w se moun Ayiti. Moun ayiti pa konn sa yo pral manje, si yo manje la kounya la, yo la pou yo manje demen. Yo pa konn kote yo pral manje ankò. Se chita la mande moun minit, yo mete yon ti 10 dola minit pou yo, yon 20 dola, kounya yo fè plan mwa, kounya moun nou mele avè yo. Annou di kounya nou mele avè yo. Menm poko jwenn, menm nan fanm ou wè pa, menm nan fanm malerèz, malerèz se bèt ki pi sou moun wè. Ou wè fanm ki paka baw 20 mil dola e li k pi soumoun wi. E li k pi damou wi. Fanm wè paka eglan e yo k pi damou wi. Ata gaz wè damou e yo k pi soumoun wi apa. Fanm wè paka di w la cheri m bloke la m gen 10 mil dola mwen m kounye la m ka nan mande fanm 200 dola oubyen banm 200 dola oubyen banm 300 dola. Bon kounya kote Jimmy de yèk la Clifford Jesse David Jerry Ici Mardi Retro Jodi a plezi li ye Mardi Retro nap relax nou ginen plezi Hugo mèt cho kale kòw Kerby Fort Myers e pa bliye T-Vice 5 lan Oli anndan Fort Myers Kerby bon bagay ouvè kò nou. E nou konn sa m reyalize, nou konn sa m reyalize, tout jalou sa, tout joure tout moun rayi m nan la, se pou Chal Kreyòl yo rayi m. Tout rayi nou wè moun yo rayi m, Djimi Dan, e pou Chal Kreyòl. Pa bliye Chal Kreyòl peye MTV. Chal Kreyòl peye pou pwomosyon m ba l pwomosyon. Se peye l peye epa gratis Oryèl show pa gratis shell kreyòl peye m bay shell kreyòl pwomosyon e pou sa nou rayi m nan la e pou sa n ap kriye a la o wi non m ba l pwomo li peye nan apre l pa peye ankò m pa m pa jwe m pa jwe m pa jwe bay li ankò men kounye a la lè w gade peyi sa Ki moun kap derespekte w moun ayiti tande wè nan dosye bagay sa e bagay sa k fèm mal moun ayiti kap derespekte w lè w gade malerèz la li gen 3 timoun podyab lèm gad foto l wi ou wè l gen 3 timoun ou wè timoun yo grangou yo pa janm manje ale timoun sa yo ap manje tè moun mwen tap jwe m ya wè timoun yo tap manje tè. M pa di kot mwen pral Mwen nan sa m ye kounya la Lè m monte la m pa konn sa m pral manje M pa konn ki sa m pral manje M ka pase nan chanm 16 la Paske chak chanm mwen gon frijidè ladan l Chak chanm mwen gen tout bagay mwen ladan l La w ap wè m gen kabann mwen la Si m tou chaje m tou dòmi la W ap wè nan chanm 16 la m met yon kabann ladan l tou Nan konte kòb Dòmi ka tou pran m Dèfwa m konn ap konte kòb, m tou dòmi nan chanm 16 la. Paske m di, yow, tande byen sa m pral di a la. M nan konte kòb, m ka tou dòmi, e sa k fè m mete yon kabann nan chanm 16 la? Gen de bonè kòb m ap konte, m tou re achte, m tou met kabann mwen nan chanm 16 mwen menm. Si dòmi pran m, m tou dòmi la. Paske m pa pral nan moute, nan kase tèt, nan anyen. E kounye a, lè w gade moun sa yo k ap derespekte w la, kiyès ankò moun Ayiti malerèz ata gaze? E yo pi visye e yo pi soumoun. Mwen m poko janm wè m poko janm wè nasyon soumoun M poko m poko m poko janm wè nasyon soumoun konsa mesye. Moun yo pa gen kouran e nan mizè pou l plug yon telefòn fò l mache pou l peye 5 dola pou l pran yon ti chaj. Ou pran yon ti chaj ou pa regle anyen avè l se vin joure moun ki pi byen pase w. Se chita ap vin joure, men lè w gade malerèz yo, ou wè se yon ekip malerèz ki met tèt yo ansanm, ki tou grangou. Kounya ki pou kounya pou gen foli m bya entèl, oo m bya entèl. Ala kote, ala kote moun yo ranse mesye. Ala kote moun yo ranse se moun Facebook mesye. Men m poko janm, m poko janm wè nasyon, m poko janm wè nasyon soumoun konsa. Nou poko janm wè nasyon soumoun konsa. Moun nan tou grangou li k pi soumoun. Koulè e li k bezwen jou o, e li k bezwen 10. Mesye, jodi a e jodi a pa wikenn. E jodi a madi liye, e jodi a madi retro. Mon Dieu, David Jerry detay! Ansyen bay n ap jwe.